Nou menm kòm nou pat pale nou pat gen strateji e lèm vin konprann nou al eseye fè kèk gan. Yo fè gan nan tou 2 bò yo. Yo fè gan nan tou 2 bò yo. Ki di menm bon fòk nou pale poun konn kisa nap fè. Ki strateji ke nou menm nou vle itilize. itilize. Tout sa yo ap bon pou nou ok. Wi alo.
Hello ma belle ça va.

M pa tande sa w di an non. M pa al jwenn lòt tiktokè yo pou m ta pran yo pou m pale de sa.
Yo pa nan demand lan? Yo pa nan demand lan? Non, m pa konnen. Aprè sa, ap gen yon dans k ap sou konbyen pwen, y ap di konbyen pwen dans lan ye. Epitou, s on best of three, 5 match.

Bon ce que yo telman pale de strategie yo gen kounye an m wè Herry ap ri nan live kom si yap maniganse yon bagay. Men mezanmi tout ayisyen a tout ayisyen gentan reveye tout moun kanpe deyò ok nou pa pran anyen a la lejè non cheri la kominote ayisyèn an swa nou kanpe ok pa bliye a nou menm ayisyen anpil nan nou konn gem nan but pou sila ki pa genyen lò m panse la nan live la n ka pwofite pale de li paske dènyèman pandan w ap jwe an gon bagay m wè moun yo pat twò byen sezi. Gen bagay ki rele first gift triple sa vle di premye kado a guys e li kap miltipliye pa 3 gen moun ki pa konn sa lè w voye plizyè kado ladann se yon sèl kap rantre pa egzanp si yo bay li ou voye yon flè anvan se flè a kap miltipliye nan fwa 3 lè konsa first gift. Premye kado ou tann pandan li k lage l epi ou lage pi gwo kado posib yo ka lage an ladan se li k ap antre ok si w voye yon flè anvan se flè an k ap miltipliye se pa koken k ap fèt li rele first gift triple premye kado a se li k ap antre apre sa tout moun nan t ap tapote n ap voye flè si yo bay fwa 2 oubyen fwa 3 apre sa nou depoze gen epi tout moun nèt ann jwe. Ok tande lè game nan fek lage guys nou bay lo first gift triple ok ou lage yon grenn kado ladann ou pa bezwen tou fè combo ni lage 15 ni 20 ni 30 ou ka lage yon grenn kado la yon grenn kado la epi sa w tande an la si yo bay fwa 2 oubyen fwa 3 nou lage gan epi sa w tande an nou anvayi men dèfwa tande. Gen anpil lòt bagay ki konn rive tou. Kisa l ye? Ou konn ap tann pou yo bay first gift triple, a vle di premye kado k ap miltipliye pa 3 lè w gade yo bay yon fwa 2. Donk sa pral depann de donatè yo avèk fizyonomi gem nan kòman moun yo pral deside jwe. Men gen yon grenn bagay depi gen gan tout moun nèt fon jan nou rechaje. Ayiti ap pote la viktwa nenpòt jan, nenpòt fason, nenpòt mannyè. Ok jan nou toujou di an grenadye a laso nou pa fè rimè gen anpil djab djab nou pral nan lari tout moun nèt guys ann rechaje on moun ou gen yon flè ou gen yon kè tout tiktokè yo la se nèg ki konn game nan tout gwo chabrak ki nan kominote an deja konn game nan la kominote an kesyon kanpe ansanm avèw ou wè sa nou fè deja an pli de pè ke de mal m panse tap gen yon lòt aktivite paralèl avèk kado men depi se sak gen pou wè avèk kado nou mobilize epi Pou nou al fè san sipoze fè a ok plis strateji a vle di depi se moun ki konnen gen gan nan men yo ke yo fon jan yo prezan demen si Dye ve kounye a a kilè final la ap lanse a kilè match la èske ou gen yon ide plizoumwen. Mwen poko gen dat la non. Ahh a kilè final li ka kòmanse m kwè 7 èu lè sa m kwè lap 3 èu Ayiti. 3 èu PM ok.
Ok se byen. Mezanmi moun kap an frans yo kilè lap ye sil 3 zè ayiti kilè lap ye an frans. Sil 3 deske nan.